Ok guys Nou pral aprann mizik sa sou do Yon bèl mizik nèt Nap chante l sou lajès men nou pral aprann li sou do Nou pral aprann jwe bèl guys Gen anpil bèl mouvman kibòdis lan ap fè guys Nou pral aprann jwe bèl

sa wap fè guys so nou pral renmen sa sèl bagay mwen mande se pou nou like subscribe video sa ann ale guys. Hey guys this is Roland Blaze si nou vle apwann jwe louwanj nan legliz kounya nou gen yon kou kou keyboard Pou legliz guys nou ka jwe mizik louwanj yo nou ka fè akonpayman salsa akonpayman tchake nou ka solo nan mizik louwanj yo tout teknik sa yo wap apwann li nan kou sa kisa nou pwal apwann nan kou sa guys nou pwal apwann kibòd lan nèt nou pwal apwann gam yo nou pwal apwann tout kòd yo guys kisa yon not ye. Tout bagay ou oblije apwann pou w ka jwe kibòd. Apwè sa, nou pwal atake kèk mizik louwanj. Apwè sa, nou pwal apwann guys 1 2 groove yo konn fini louwanj yo. 1 2 groove sa, nou pwal apwann kijan pou nou tchake sou li, fè sa sa sou li, solo sou li guys. Tout bagay ou oblije konnen, ou sipoze konnen pou jwe louwanj nan legliz, nou pwal apwann li. Guys, m pase pi fò nan lavi m. Ap jwe louanj nan legliz mizik louanj yo avèk kibòd nan legliz guys so tout prensip m pral bay ou se prensip mwen konn itilize lè map jwe louanj pou legliz prensip sa yo pral ouvri panse nou guys nou pral vin pi fò nan jwe pou legliz guys guys m konpwann kibòd pa vrèman fasil li difisil Lè wap jwe louanj li pa vrèman fasil lè wap jwe sou lòt gam li pa vrèman fasil guys nan kou sa nou pwal fè tout bagay ki difisil vin fasil guys tout bagay ou oblije konnen pou apwann jwe louanj nan legliz wap apwann li anndan kou sa guys tout gam ou sipoze konpwann pou jwe nan mizik louanj yo tout akonpayman stil de akonpayman wap apwann li nan sa. Kèk mizik louwanj, anpil mizik louwanj, nou pral pase sou yo, nou pral travay yo. Nan mizik, gen yon timing, chak fwa wap frape kibòd la gen yon timing. Nou pral pale sou tout sa guys, nou pral apwann tout bagay ou sipoze konnen pou ka jwe louwanj byen. Ann komanse guys. So, nou pral aprann mizik lan. So, l ap jwe l sou La dyès majè. La dyès majè. Men nou pral aprann li sou Do. So, umm, so, mizik sa, si w ap jwe l sou Do majè. Premye bagay m vle pou nou fè se chwazi yon son, yon bèl son electric piano ki gen Ki gen son electric piano, li gen son pads, gen bèl pads anndanl, on sèl or de twa pads, and gen on son piano ou ka ajoute anndanl gade. Electric piano, plizyè, son sa gen 5 electric piano ladann, 5 electric piano. Ou wè? 5 diferan electric piano avèk yon pad avèk yon strings. So, m vle pou nou fè sa, melanje plizyè electric piano ansanm, and then mete yon bèl strings and mete yon bèl pads and wap gen yon bèl son, m gen plizyè konsa tankou sa, tande sa guys. So, son an se bagay ki enpòtan anpil lè nap fè mouvman sa yo. Anvan nou kòmanse guys, Gade, nou pral jwe l sou do, but pa bliye premye kòd lan se fa, pa bliye premye kòd lan se fa, Alelouya Nou bon pou mwen Ou wè sa m fè fa, sol, do, ou wè? So ann wè kijan l apwoche Katyèm kòd lan, senkyèm kòd lan, en premye kòd lan. Gen yon fason li apwoche l. Ann wè sa. Alelouya, alelouya, ou bon pou mwen. So gen yon bagay li fè. L ap jwe yon mizik, Banm wèl kenbe mouvman mizik lan anvanl antre sou sal anvi fè nan mizik sa so kisa sa vle di lap jwe yon mizik and mizik anvan sa se yon bagay konsa gade Adonai Adonai wè so so janl antre la m wèl fè yon bagay Alelouya Li fè katyèm kòd lan Alelouya Alelouya Li fè sizyèm nan And then li fè kisa Ou bon pou mwen So kisa l fè Li fè Aleyoufa La Do But li pap kenbe pwogresyon sa M pa konn si se lòt mizik li t ap jwe an

E gade sa l fè la. So sa m wè l fè. Anpil fwa ou ka fè sa pou sonnen bèl. Lè ou gen yon bèl son, ou ka manyen, wè, not yo pi wo, nan yon pi wo oktav. E nou ka fè yon melodi ak not ki anndan gam lan. So gade kisa l fè. La si do re mi fa ou wè and then li manyen fa ou wè banm banm moutre yo nou guys gade 3 ou wè sa ap ap sonnen pi bèl pase anpil bèl mouvman anpil bèl kòd On ti bagay konsa wap just moute sou not gam lan. Sa ap ajoute anpil feeling, anpil fwa plis pase kòd ou ajoute. Ou ka ajoute just, ou ka mache avèk not ki sou gam lan ou just moute. But ou fèl pi wo. Sam renmen fè, m renmen mete premye dwèt mwen avèk dezyèm dwèt mwen. Poum gen 2 2 not yo menm not yo wè. Ou wè? E lèm tonbe sou sa fa, m ka tou manyen fa ak bas ou wè. So se sal fè la, li moute avèk yon melodi avèk not ki anndan gam lan, gam do majè, men li kòmanse la. Ou wè? So ann wè ki lòt mouvman li fè la guys. Anyn nou pral apwann sa ansanm. So poutèt Bob banm moutre nou anvan nou fè sa Alelouya Sol wè fa sol Ou bon pou mwen Ou ka tou tonbe sou la ann fè sa gade Sa se yon bagay bèl yon bèl bagay la guys Wè So ann wè ann wè kisal fè apwè sa So si nap swiv sa lap pase, li pap jwe ak twòp kòd, lap jwe ak mouvman melodi. Se sam tande, ou wè?

Gade sa l pral fè la guys. Wè, ki sa sa ye gade? E li fè mouvman sa yo anpil, ki sa l ye? Lè w rive sou do. So ki sa pwogresyon an ye? Pwogresyon an, anvan nou kòmanse avèk melodi yo. Li fè Alelouya Fa majè Lelouya Sol majè li bon pou mwen And then li tonbe sou la minè And then li moute gade La si do re mi fa Li manyen fa ankò Sol Kounya ou pral tonbe sou do Ou bon pou mwen Now Gen mouvman li fè la ki bèl anpil gade.

Tout sa lap fè sou do majè gade guys sol avèk mi la avèk fa wè la avèk fa retounen sou sol avèk mi desann ankò on grenn not desann gad fa avèk re epi nou gen mi avèk do. Bon m fè l ankò Sol avèk mi La avèk fa Sol avèk mi Fa avèk re Mi avèk do So sa ta ta ta ta Se yon bèl bagay ou ka fè anvan ou tonbe sou fa majè So ann pwan tout ankò alelouya alelouya ou bon pou mwen t alelouya alelouya ou bon pou mwen t alelouya. Ou wè? Mouvman sa yo bèl, gen anpil feeling nan mache yon melodi piwo piwo sou kibòd lan so sa ki bèl nan sal fè la gade gade mouvman sa mte moutre nou wè se tankou lap jwe ak fa and do wè sou do majè ou paka ou paka mal pase ak sa poutèt fa avèk do se yon bagay katyèm not li ye fa se katyèm not do so ou paka mal pase ak sa so Ann tande ki lòt mouvman l fè guys. Ou bon pou mwen Papa Mwen rekonèt Se kòd lap fè la sèl kòd. Ou bon pou mwen Alelouya. Ou wè li fè 2 bagay la tantantantantantantan premye bagay ann chèche ki not li peze So ban li sou sa not sa but ann fèl sou do. Ou wè guys la si do mi so ou wè re do do m'en fèl ankò la si do mi re do do so nenpòt kòd nou fè Kòd sa yo sipoze pi wo. Wè nenpòt kòd nou fè li so gade guys nap fè fa alelouya ou bon pou mwen so gade sa m pral fè. Mwen konsyan ou bon pou mwen. Gade guys, bwal fèl. So ann finil menm jan te finil. Mwen konsyan. Fa majè. M toujou renmen ajoute dezyèm not kòd yo, sol. Ou bon pou mwen. Li tou fè la minè. Li pa menm fè yon passing chord nan mitan, not de pasaj. Li tou fè la minè. And la li fè yon bagay konsa, gade. Mwen konnen. Ou wè? Ou ka tou mache, gade. Ou bon pou mwen. Al sou la minè. E gade. Ou wè sa m fè? But ou ka ajoute yon chord nan mitan sa, gade. Ou bon pou mwen Gade Gade sa m pral fè la So kisa sa ye? Mouvman sa se ou sou la minè Ou bon pou mwen E nou fè sa La M fè l avèk premye e dezyèm dwèt mwen La si do mi Gade sa m pral fè Sa se mi minè setyèm. M gen mi ak men goch, men dwat gen mi, sòl, si, re. E nou ka tou fè yon suspended fa majè. Ou wè, fa majè ak men goch, fa ak men goch, fa, sòl, do. Ou bon pou mwen. Ou wè? So kisa li ye ankò gade nou sou la minè gade fè la si do mi epi nou fè mi minè avèk re re jis dènye not la se re ou ajoute yon setyèm so kisa sa ye ankò mi ak men goch mi. Sol si re. E nou fè suspended fa majè wè. Sa se fa ak men goch, do, fa, sol, do. En gen yon bagay li fè la ki bèl anpil, bannan rekòmanse a zewo pou nou ka konpwann kisa m tap fè la nan mouvman yo. So alelouya alelouya ou bon pou mwen. Li tou fè sizyèm nan. Alelouya wè nou moute la si do re mi fa la alelouya ou bon pou mwen. Gade gade pa bliye sa.

So, kisa l fè ankò gade? Ou wè? Bon li fè l pi wo, gade. Sa se yon bèl bagay ou ka fè sou yon kòd. So, si ou gen yon kòd tankou do, mi, sòl. Yon bèl kòd konsa tankou do, mi, sòl. Ban m moutre nou dwèt mwen, gade. Premye dwèt mwen sou do, dènye an sou sòl. Bon m fè l jis anwo. Premye dwèt mwen sou do, dènye an sou sòl. Ou wè? Den nou desann. Kounye a premye dwèt ou sou sòl, dènye an sou mi. So gade. Ou wè? Den nou desann ankò kounye a premye dwèt ou sou mi, dènye an sou do. Ou wè? De nou rete la, ou gen yon do avèk sòl. Do avèk sòl. Sòl avèk mi. Mi avèk do. Do avèk sòl ankò. Ou wè? Se tankou nou kite yon nòt. Se tankou nou kite yon nôt ki nan mitan vid. E nèg yo kontinye jwe. Wè. So m ap fè tout mouvman yo ankò pou nou ka wè l. So gade guys.

Si Ray ak men dwat and ou kenbe Soldiers ak men goch. Ou bon pou mwen. Gade sa! Mwen rekonnen ou bon pou mwen. And pa bliye mouvman m fè ak mouton nou gade. Ti bagay sa yo ap fè w jan w ap jwe an bèl. Apwann jwe ak 2 dwèt, dènye en premye dwèt ou ak men dwat, and then lè sa ou ka kreye anpil bèl melodi jis anwo kibòd lan, so guys pa bliye travay mouvman sa yo and nap fò anpil it's Roland Blaze signing out.